Kòman nou ye? Se mwen menm Stacy ki retounen avèk yon lòt videyo pou nou e avan m kòmanse jan m konn fè a m ap bay yon shoutout a moun ki te kòmante an premye nan videyo presedan mwen an e moun m ap bay shoutout jodi a se Tania Charles map fèw konnen ke mwen wèw e ke mwen apresye sipòw e mwen renmen w anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil okrrrrrr ok so video jodi a se yon request m gen depi kèk tan e dènyèman m sot gen l ankò so m di well banm fè yon video about it se pou moun ki mandem eske youtube bay lajan tout bon vre eske youtube gen lajan ladanl vre. So san pale anpil an ale right nan video a. Short answer pou kesyon sa se yes YouTube peye. YouTube se tankou yon job normal but gen kondisyon pou ka kòmsi kòmanse get paid from YouTube ok. So avan sa pat gen tout bagay sa yo ok se te just ou mete yon video and then video a gets 1k. Like, kòmsi li gen 1000 views epi ou kòmanse gen pay. Apre yo vin wè ke anpil moun kòmanse konnen ke YouTube peye, bagay sa yo, yo kòmanse fè vlog, yo kòmanse fè video sou YouTube, bagay sa yo. So, YouTube mete yon, mete kondisyon pou rive lè w bezwen monetize channel la. Lè w bezwen monetize channel ou. Ok? So, premye sa yo mete ete pou rive a 1000 abone. Avan, pat gen bagay watch time per hour, fò gen yon, fò gen yon nomb de watch time pa heure pou ka touche sou youtube epi apre lè ou vin wè tout moun komanse ap pran avantaj de sa yo vin sou youtube yo just fon bagay yo pa menm komsi yo pa menm mete tout yo menm ladan yo bezwen fon quick lajan epi yo vini yo fon yon youtube channel kounye a youtube chanje l yo bezwen wè ke ou son moun ki responsab komsi yo vle wè ke moun yap Yap fè konfyans avèk ad yo a, moun yap fè konfyans avèk ad moun peye yo pou yo pase yo, se moun ki responsab yo ye, se pa moun ki just vini chak 1 an yo poste yon videyo ok, so yo vin mete yon bagay pou ou rive monetize chanèl ou fò gen 4000 watch time per hour, e pa pa minit, per heure, sa vle di ke siw gen yon videyo ki 30. ki 30 minit, fò gen 2 moun ki gade tout videyo sa a pou gen 1 or 2 tan de watch time. So, wè jan l difisil. Ok, so, lò fin genyen 1000 abone, epi ou gen 4000 watch, ou gen 4000 watch time, kounye y ap voye yon, y ap voye yon email ba ou. Y ap voye yon email ba ou, y ap di ou, ok, ou kalifye pou rantre nan partnership la, men sa pou fè, pou sign up, digital, stuff, you know what I'm saying? So, ou fin, um... Lè w fin, lè w fin fill tout bagay ou voye l ale, ou voye tout enfòmasyon, non w, adrès ou, kòman ou vle resevwa lajan, dadada, epi about yon semèn ou de semèn apre, ou jwenn yon repons. Ok? Epi yo di w konsa ok, yo apwouve w, bagay sa yo. Pafwa li ka pran plis tan pou apwouve. Poukisa? Si videyo gen bagay ki copyrighted, si videyo gen. Komsi mizik lòt moun ou pran ou jwel trò lontan oubyen ou pa bay recognition oubyen ou pat gen permission pou te use mizik la moun nan flag ou lè moun nan flag ou so li pran plis tan pou moun nan komsi pou YouTube verifye chanèl ou a ok pase se pa komsi son e yon kote yo mete video a epi yon computer ap go through everything epi yo gade ladan dadada pi yo bagay yo se yon moun Yo assign keso a, yo bay moun nan keso a, yo bay moun nan chanèl ou a, epi li gade chak grenn videyo yo youn apre lòt, pou yo wè si yo pa gen, kòmsi, joure ladan, si yo pa gen vye mo, si yo pa gen move bagay, si yo pa gen move enfòmasyon, tout bagay sa yo, si yo pa gon, pandan, pandan, yo, yo menm veye kòmsi, si gon mizik, kòmsi si w gon, e sak fè, ou konn wè lòt youtubè yo gen mizik kap jwe dèyè do yo. Yo pa kite l play too long oubyen yo pa jwe l ditou. Paske moun nan gen dwa copyright videyo ou a. E si moun nan copyright videyo ou la, se swa ou pa fè lajan ladan l ditou, YouTube pa ba w ladan l ditou, epi l bay moun nan tout profit ke w gen de videyo sa, oubyen. Ou gen sa mavèt, ou gon ti kal nan pwofi, yon ti kal nan pwofi a epi moun nan gen plis nan pwofi a. Ou byen YouTube retire l nèt, paske gen moun yo pa bezwen bagay yo nan bagay moun ditou, se pa gen recognition ou byen pa gen permission. Menm email sa yo voye ba ou pou yo di w ou apwouve a, se li menm tou y ap voye di w kòman pou w sign up pou Google AdSense. Se paske kòman wap fè touche, se pa YouTube pèsonèlman kap peyew, se Google AdSense. Si w tap rete sou YouTube yo peyew, yo pa tap baw that much money because 1000 views wap gen 10 cents, ok, 10 santim pou 1000 views, ok. So lè w fin sign up, lè w fin, yo diw step by step men kisa pou w fè, ou fin antre nan YouTube partnership program, epi w voye l ale, epi yap baw on list de ad pou w mete sou videyo yo. Ok Se swa ou chwazi men ki bò ou vle met ad yo, si se nan beginning, si se nan mitan, si se after, kòmsi ou chwazi plasman ad la, YouTube ap annik just fèl pou ou, yo just mete, yo just mete ad la nenpòt kote, e pou fè yo ka mete just one ad, ok, yo just mete yon sèl ad nan videyo a. Ou ka chwazi konbyen ad ou mete nan videyo a. Gen moun. ki ka mete 10 ad nan one video, gen moun ka mete 15 ad nan one video, konsa tou gen moun ka mete 2 ad nan one video, ok? E pi ad yo gen diferan tip de ad, gen ad konsi ki gen diferan pri, yo tout pa menm pri, but m pap ale nan detay sa yo nan video sa, paske m ap fè plis rechèch pou m ka sur de sa m ap di a, pou m pa ban nou false information, ok? Ok, so yeah, lè w fin sign up and everything, ou kòmanse gen ad nan video, ou kap show nan video, kounya wap gon bagay ki rele, gon bagay ki rele threshold. Threshold la se yon 100 dola threshold. Se chak lè ou kòmsi ou fè yon videyo, moun nan gade videyo a epi ad la pase whatsoever, ou gen yon nonb de kòb, ou gen yon nonb de kòb. YouTube pap peye w pou mwa a tout otan ou pa rive a 100 dola pou mwa sa a. Ok? So, let's say for example, mwa janvye a epi ou fè. Kèlke video epi ou gen 50 dollars. Nan mwa pou yo, yo peye ou on fwa pa mwa. So nan lè jou a rive pou yo peye ou, yo pap peye ou because ou poko rive nan 100 dola. So kòb sa ou genyen an, 50 dola a, lap carry on nan lòt mwa a. Si ou fèl nan lòt mwa a, yap voye tou lè 2 kòb sa yo ba ou ansanm. Konprann sa m di a? So like si ou fè 50 dollars nan mwa sa a, ou pa rive. 100 dola mwa gentan fini ou pa rive 100 dola nan mwa after a si w fè l ou rive 100 dola y ap voye kòb la ba ou you know what I'm saying ok so se lè w rive 100 dola menm sa threshold 4000 la menm jan a 1000 subscribers la avèk 4000 watch time per hour a se konsa tou gen yon dènye threshold ki se 100 dola pou rive pou yo voye kòb la pou ou pa mwa. Se sak fè gen moun ki chwazi YouTube as a job paske li peye like a regular job e se ou menm ki deside konbyen lajan ou fè pou mwa a paske nomb de video ou poste a se nomb de lajan sa wap fè nomb de klsi tan ou envesti nan YouTube la se nomb de lajan sa wap fè ok so si ou di well mwa sa map lage yon video chak jou nan mwa a ou gentan kalkile ok men konbyen kob mka fè men konbyen kob mka fè depann de ki ad ou gen nan video yo koz si ou gentan fè kalkil revenu ad ki nan video a pou konnen kòman wap fè nan mwa kap vini epi wap wèl kap monte tou jan ou wè subscribers yo monte a jan ou wè wap gade watch time per hour yo kòman yap chanje a wap kòmanse wèl lò monetize lap di ok men konbyen kòb ou genyen kounya men konbyen kòb ou fè jodia men konbyen kòb ou fè tèl jou epi yap baw tou lè ou nan studio creator yap wè wap wè chak video ki baw on nonb de kòb ou konprann sam di w la ok. So poum reponn kesyon an ankò yes youtube peye youtube se tankou yon job normal ok so se te tout pou video jodi a pwochènman map vin avèk yon lòt video pou nou poum di nou kòman youtube peye poum esplike nou diferan tip de ad ki genyen avèk kèk lòt bagay ok. So, avan m ale kòm dabitid m ap di nou ale sou paj sa, klike videyo sa, ba l yon like, ba l yon subscribe epi kòmante di se Cookie Squad ki voye w e non moun mwen wè plis nan videyo a, se li menm k ap gen yon chans pou genyen konkou ke m pral fè trè trè trè trè trè byento a ok. So, se te tout pou videyo jodi a, m ale, m renmen nou anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil Bye!